Bonjou bonswa kòman nou ye Yon pil moun Lajan monte lajan ameriken monte li desan euh, Tout moun rete ap gade Pa gen pèsòn moun ki konn rezon Ki fè lajan ameriken monte Ki fè l desan Pa gen moun ki di anyen, gen moun ki kontan paske lajan ameriken an desann. Hum! Men l desann, èske gen anplwa ki kreye? Èske nou konn rezon fondamantal ki pèmèt aske lajan ameriken sa a li desann? E kilè l ap monte ankò? Pèsòn moun pa konnen, men moun ki genyen monopòl yo, ki genyen biznis yo, ki ap jere kesyon lajan, yo konnen kilè l ap desann. Yo konnen kilè l ap monte ankò. Eske kòb sa ki desann nan, li nan enterè popilasyon an? Eske l nan enterè ou vrèman vre? Sa son kesyon ou ta dwe poze tèt ou, eske vrèman lajan sa li nan enterè ou menm pèp ayisyen an? Eske ou konnen reyèlman rezon k fè l te monte jan l monte a. Pandan li desann la, gen anpil moun ki kontan paske lajan li desann. Men eske li desann pou konbyen tan? Eske nou konprann reyalite a? Wi li desann. Ok, pa gen pwoblèm. Se bon paske nou t ap mande sa, fòk gouvènman an efektivman ta kapab pran de desizyon pou lajan desann. Nan avantay kiyès? Lè lajan an monte, nan avantay kiyès li ye? Nan avantay kiyès lè lajan an desann li ye? Eske ou menm, ou menm pèp lan, ti mas lan, nou konnen reyèlman ki koz ki fè lajan sa a te monte jan l monte a? Li desann? Lap desann on sèl kou, toudenkou lap desann. Pèsòn moun pa kestyone, sèlman gen anpil moun ki kontan wi se bon, wi lajan desann se vre. E tout manje sa yo, pa egzanp jodi an ki byen chè a. Gen moun ki petèt ki kontan ke genyen manje kòmanse desann, gen de zòn. Gen de moun ki, anfèt, ki konnen reyèlman yo menm, yo di tèt yo, bon, manje a desann, e yo kontan. Men yo pa konn pou ki rezon. Sa k pase? Èske gen yon lajan ki desann, ki vini, ki enjekte nan ekonomi nou an? Ki fè jodi a lajan sa a li desann jan l desann nan? Ki kote kòb sa a sòti ki pèmèt aske lajan an li desann jodi a? Si l desann se paske gon kote gon kote l sòti? Gon kòb ki la? Gen yon kòb ke yo vini avèk li? Hein? E ti machann sa yo, yo menm, jodi an, pa egzanp, n ap suiv, genyen plizyè moun k ap pale. Yo di, manje an li desann bò kote yo, lè pa egzanp on moun al achte on bagay, li t al achte l nan maten tèl pri, jodi an, epi nan kèlke moman lè l tounen, li gentan remonte ankò. Nan enterè kiyès tout sa yo k ap fèt la la? Èske l nan enterè popilasyon an? Èske se popilasyon an ki gen enterè nan tout sa a? Èske nou konprann reyèlman ki sa k ap manniganse dèyè tout sa a? Ensekirite nan yon peyi maten, midi e swa. Moun yo, pèp lan li nan nesesite, li bezwen fonksyone, li bezwen manje. Wi! Otomatikman kou wè manje kòmanse desann gen anpil moun ki kontan, gen anpil moun ti malerèz yo yo kontan yo ap bat bravo. Se vre. Men èske nou poze tèt nou kesyon pou nou mande nou ki lè lajan an te gentan desann on sèl kou konsa? Èske nou kesyone, nou poze tèt nou kesyon sa? Èske nou mande, nou poze kesyon pou sa? Non, nou pa konnen vrèman. Pèsòn moun pa konnen. Nou sèlman kontan, n ap bat bravo. Poutan, lajan an li menm li gon kote ke li li ye la jodi an, gon rezon byen espesifik ki fè l la jodi an. Donk fò nou al chèche konnen reyèlman ki kote kestyon lajan sa a. Li desann nan koman l fè desann jan l desann nan ki rezon eske vreman nèg yo gon plan vreman pou pou sosyete an pou ti mas lan ki nan nesesite jodi an eske reyèlman yo gon plan plan an se kisa l ye donk kesyon sa yo nou dwe nou ta dwe poze l. Poze l pou n konnen reyèlman ki sa nèg yo genyen kòm pwojè e ki nan ki avantaj kiyès lè kòb lan monte oubyen lè l desann nan nan avantaj kiyès ke l ye. Paske gwo nèg yo, nèg k ap fè biznis yo, yo pa kontan pandan lajan an desann. Sa a se klè. Pandan lajan an desann yo pa kontan. biznis anpil nèg yo, yo fèmen anpil biznis. Yo fèmen yo poutan nou di ke yo bezwen pou gouvènman an, pou prezidan li menm ta kapab pase men nan pwodui premye nesesite yo. Lajan k ap monte yo, yo mande pou gouvènman li menm pase men ladan. E poutan, an n pran egzanp jodi a, yon moun ki gen yon moun nan peyi etranje, pa egzanp, nan le tan li te konn voye 100 dola, si moun nan voye 100 dola bay yon fanmi, li te. Li te, lè kòb la te monte a, li te kapab nan 2000, 2500 e 2400. Li te ka petèt fè yon bagay avè l malgre bagay lan te chè, lavi an te chè. Men jodi an li vin desann a 1200, 1400, 1200, l ap desann. Kisa l ka fè avè l? Poutan tout pwodui premye nesesite yo, yo rete la. Yo rete nan menm wotè yo te ye an. Gen yon similak ki fèt kòmkwa pwodui premye nesesite yo ap desann. Genyen yon ansanm de bagay jodi an moun nan al achte l epi lè l rive li jwenn li nan yon pri nan maten, nan aprèmidi l monte. Èske gen yon travay ki fèt pou tout bagay yo desann? menm jan an tou? Èske gen yon travay ki fèt? Èske pandan moun ki fè l lan oubyen gouvènman an jan ke yo aranje pou yo fè l lan, èske lòt sektè yo, yo menm yo dakò l? Èske yo apiye? Pwosesis sa a. Kestyon pou ke lajan li desann nan. Esk eske yo kontan. Pou kisa lot neg ki genyen ti maket yo ou byen ti boutik yo, magazen yo, yo menm yo chwazi ferme pandan lajan ap desann nan. Sa pwouve ke nou pat genyen volonte pou ke nou te kapab pou lajan desann. Poutan nou di nap manifeste maten midi e swa. Nap manifeste e brile eh poukisa paske nou di nou bezwen lajan pou lajan desann. Lajan pou lajan desann paske bagay yo difisil, tout bagay byen chè, manje monte, sak siman 180 konbyen dola 90 dola. On ansanm de pri. Bagay yo monte byen wo, tèt nèg tankou moun yo konn di l. Men poukisa menm lòt sektè sa yo ki nan domèn ekonomi an, ki ap fè biznis yo, yo menm yo pa met tèt yo ansanm tou pou ke yo pwouve reyèlman yo kab, y ap ede, y ap kontribye nan sa k ap fèt la? Li t ap bon pou nou konnen kote sa sòti, ki rezon. ki pouse lajan an nan wotè l te ye an epi k ap desann jan l ap desann la jodi an e pou konbyen tan ki sa la? Nou ta dwe kesyone sou sa. E nou remake kòman popilasyon an kontan, anpil moun kontan lòske anpil nan pwodui yo kòmanse desann. Gen ladan yo ki kontan. Nou reyalize tou si nèg k ap fè politik nan peyi sa a, Pa egzanp, nèg ki nan gouvèneman an, prezidan, yo te al gade bon kote sa a, ki sa yo te dwe bay pèp lan, yo t ap gen yon bon peyi. Pandan nou di tou pwodui premye nesesite yo desann nan, ou di mwens pandan nou di tou nou desann lajan an, èske sa ap ka rete konsa? Wi, lajan an desann, pa gen pwoblèm. Lajan desann pa gen pwoblèm. Ok. Eske genyen anplwa ki kreye? Eske gen anplwa ki kreye pou ke ekonomi an kapab byen mache? Eske gen anplwa ki kreye nan jou k ap vini yo pou nan otè lajan an te monte an, pou l pa monte pi wo ke li, ke jan l vin ap montre ke l ap desann jodi an? Ki sa k pral kreye nan zòn kominal yo? pou omwen popilasyon an, pa egzanp nan zòn riral oubyen nan zòn kote nèg la soti, nan komin kote l soti an, pou li menm li konnen li gen yon anplwa, li gen yon bagay li ka fè pou lè l bezwen yon bagay li ka al achte l san pwoblèm. Pou ekonomi peyi an kapab toujou rete men fòk genyen kesyon agrikilti lan, fòk li anvigè, fòk li anmach. Fòk gen travay, fòk genyen izin, fòk genyen faktori, fòk genyen yon ansanm daktivite ki kreye pou ke ekonomi an kapab mache byen e sou le mache kapab gen yon ansanm de bagay, lòske genyen aktivite sa yo, pwodui premye nesesite a l ap desann, epi gen aktivite, gen travay, epi moun ap travay, moun ap ka achte, vwala. Lè sa a, n ap sispann enpòte, n ap pran lòt bagay nan lòt peyi, men, nou ap genyen nan asyèt nou de bagay kòmsi ap gen manje, ap gen posiblite pou lajan an toujou li menm rete nan peyi a e rete nan dimansyon ke li a. Men tout otan ke pa gen pa gen travay ki kreye, pa gen mwayen, pa gen opòtinite pou jèn yo kapab travay, Pa gen opòtinite, pa gen kote pou jèn nan ka travay, pa egzanp li ka al travay nan magazen sa a. Oubyen nan zòn nan, nan komin bò lakay li a, y ap konstwi kèk plas piblik. Y ap fè de aktivite ki kapab li menm, pèsonèlman, kapab ede l a sibveni avèk bezwen li. Si pa gen sa yo, se kòmsi se lave men siye atè. Pou konbyen tan lajan ameriken an desann? Pou konbyen tan? Pou konbyen tan lajan ameriken an desann? Eske ou konnen l? Nou kontan, wi, nou se yon pèp ki aksepte nenpòt bagay. Nou se yon pèp nenpòt sa yo ba nou, nou pran l. Yo ba nou, yo di nou, lajan desann, nou wè l desann, nou kontan. Men, se ou menm ki pa petèt gen yon moun k ap voye 5 goud ba ou an ki plis kontan, paske ou pa konnen. Imajine yon moun li menm kay li se li depann de moun ki aletranje, k ap peye kay pou li, k ap achte manje pou li, k ap fè tout bagay pou li, k ap peye lekòl pou li, lè lajan ameriken an desann nan, epi tout bagay rete, lekòl rete tèt nèg, tout bagay rete tèt nèg, lè sa a èske ou pral di m konsa ke li pral fè moun sa a ki te gen yon moun ki nan peyi etranje an ki te konn ap ede l voye yon monnen pou li an, yon san dola, yon senkant dola, èske l ap fè l byen? Si manje pa desann nan tout entegralite l, si pa gen travay, pa gen anplwa ki kreye, si pa gen anplwa ki kreye, kòman ou pral di m ekonomi an pral rete stab? Non, paske ap gen mouvman. Wi, ap gen mouvman, dwe gen mouvman ki fèt, men kòman pou l fè mouvman an? Èske efektivman. Nou kreye posiblite, gen posiblite ki kreye pou jèn yo fonksyone. Donk, èske se pa yon mwayen nèg yo itilize pou ke yo kapab sansiblize pèp la? Paske chak fen manda yon nèg ou byen kan yo konnen sitiyasyon an kòman sa ye, yo konnen ke lè moun yo kòm si ap manifeste, pèp la ap manifeste pou grangou, pou lavichè, pou yon ansanm de bagay, donk yo kreye, Yon ti enèji pou yo montre ke pèp la y ap panse pou li, èske se pa sa k kreye jodi an? Èske nou kesyone sou sa a? Èske nou konnen reyèlman ki kote sa soti? Nou dwe plis entèlijan. M konnen pèp ayisyen nou entèlijan kanmenm. Nou entèlijan kanmenm. Poukisa nou pa kesyone sou reyalite sa a? Ki kote sa soti? E pou konbyen tan lajan desann? E poukisa tout lè n ap manifeste, nou pa manifeste pou nou defann vrèman dwa nou, pou nou jwenn travay, pou yo sispann avèk kestyon ensekirite a, moun k ap pèmèt ke zam rantre nan peyi an, moun k ap pèmèt ke peyi an mal fonksyone an, nou ta dwe kestyone sou sa yo. Se sou sa yo pou nou kestyone. Se sa yo. Nou bezwen yon peyi ki vivab. N ap gade yon deklarasyon ke prezidan ki apèn eli, ki apèn monte an Repiblik Dominikèn nan, ki sa l di? Nou se yon peyi ki pòv e ki envivab aktyèlman. Ki sa nou menm, etanke dirijan, nou fè pou ke nou pa parèt lèd konsa ankò? Li di aktyèlman nou son peyi prezidan e Sendomeng lan li di nou son peyi ki parèt vrèman lèd e ki anfèt pa gen anyen. Nou depann de moun, nou gen yon eta kritik demasyado, nou vrèman parèt lèd nan zye mond lan donk li pa ka okipe l de nou sèlman kòmsi nou pa ka depann kòmsi de lòt men Kisa nou fè? Nou sèlman ap goumen. Maten, midi e swa se ti pa ti pam, ti pa ti pam bò isi, ti pa ti pam bò laba. Poukisa nou pa gonfle venn nou on sèl kou nou fè yon bagay ansanm? Si tout kandida sa yo ki swa petèt nan dyaspora, swa petèt wadèvè kote ke nou ye, nou sitye nou an, kou eleksyon nou di nou anvayi, n ap fè kanpay, n ap fè si, n ap fè sa. Poukisa avan nou pat gentan montre efektivman nou gon bagay ke nou ka fè menm jan avèk anpil lòt peyi fèl. Tout peyi se pale mal de nou maten midi e swa kèlkeswa peyi nou pase nou rive jodi an yo pa valorize nou yo pa ba nou valè. Sak fè sa? Paske nou pa gen dirijan. Tout jèn krèm peyi an fin kite peyi an ap pran desepsyon deyò maten midi e swa. Poukisa nou menm nou pa fè valè nou etanke pèp? Poukisa nou pa fè valè nou? Poukisa nou pa konstwi dè izin, nou pa konstwi dè aktivite pou jèn yo kapab jwenn travay pou yo travay menm jan tout lòt peyi yo? Poukisa nou pa kreye minisipalidad yo, minisipalite yo? Poukisa yo pa kreye dè zanplwa nan komin yo. Poukisa majistra yo pa kreye yon ansanm danplwa, yo pa fè kreye kesyon pou moun yo pwòpte zòn lakay yo, plante bwa. Men, jodi an, si n ap pran desepsyon menm la an Repiblik Dominikèn, ma, jodi an ankò, ankò plis, se nou ki responsab, nou dirijan. On ansanm de dirijan tèt chat, nou tout responsab de sa pitit peyi a ap soufri deyò. Yo gen ap gade nan tout peyi nou ye, yo gade nou lèd, m ap gade isit nan lakou Chili, tout an ap di gen kesyon rasis, lòt nasyon yo rayi nou e tou sa, poutan nou pa rann nou kont se nou ki mechan ap pwòp tèt nou. Kote ke menm pwòp Ayisyen ap touye Ayisyen. Isi chili la gen yon ayisyen ka pèn tiye yon ayisyen li menm pandan yap vann menm kote li bal yon kout kouto a kout kouto li tiyel yo jwenn konbyen swa 3 milyonn peso sou sitwayen sa ke yo tiye a nou menm pèsonèlman pou ki koz kiyès ki ki koz eske kesyon rasis ke nap pale a eske nou menm nou pa otèl nou pa ladann tou. Tout senatè kounya la gen yon kesyon de ti pati pam, pati politik. Men ann serye. Majorite konpatriyòt ayisyen yo ki ap soufri, ki deyò, ki nan difikilte, nou menm etanke responsab, etanke responsab peyi an, etanke dirijan, Lidè politik yo, nou responsab de eta jèn gason, jèn fanm nou yo ki nan eta kritik deyò. Se nou menm. Poukisa nou pa aprann yo pou yo met tèt yo ansanm pou yo viv ansanm? Poukisa nou pa kreye aktivite? Poukisa tout ti pati, ti pati, ti pati politik sa yo olye nou mete tèt nou ansanm? Olye nou fè yon bagay kòmsi pou nou sove peyi an, pou nou sove eskanp peyi an? majorite nèg nou genyen lakay nou nan la repiblik, majorite senatè, majorite nèg ki te prezidan, yal fè kapital yo sen domeng. Nal sere tout lajan nou genyen sen domeng, poutan sen domeng pa vle wè nou. Yap mare pitit gason nou, yap mare jen gason yo, yap bat yo, yap vyole yo, yo ap mete yo deyo. Men, sak pase? Eske nou konnen rezon an? Rezon an se pwosè ke nou pa pwodwi. Si nou pwodui, si nou kreye enfrastrikti, si nou kreye travay, aktivite, sensèman, m ba w garanti, peyi nou an, ke nou toujou di ki gen, nou gen yon istwa ekstraòdinè lan, wi, nou gen yon bèl istwa, men se nou ki pou anbrase l, se nou ki pou ancheri l. Paske tout kote nou pase, yo pa ka ap gade nou mal, kontinye ap gade nou mal, e se nou! ki responsab tout nèg se afè pa yo vin regle non men mesye li pa posib tout moun se yon kesyon de ipokrizi chak nèg se afè pa yo se pa yo se tèt yo yo wè se yo pou yap site non yo non men mesye poukisa nou pa mete men nou dan latè nou travay menm jan ak tout lòt peyi yo ki gen anpil antreprenè ki gen anpil nèg kap panse gon pakèt nèg. Se sou rezo a ou wè yo, yo di yo ka fè, yo se antreprenè, men yo pa janm ateri sou tèren an. E kite tou, genyen de sitwayen ki al envesti, n ap touye yo, n ap tiye yo ak zam, nou ap detui yo, se sa nou pa vle, nou vle se sèlman nou menm ki pou emèje, fò nou bay lajenès posiblite pou l emèje tou, fò nou bay lajenès opòtinite pou li kapab gen de bagay pou l fè, Gen anpil ti jèn an Ayiti, si l pa tonbe nan betiz, se paske petèt li gen santiman. Tout kondisyon reyini lakay nou, fò nou pran konsyans, tout kondisyon reyini lakay nou pou ti jèn yo fè betiz. Gen anpil jèn ke petèt nou di ki tonbe nan gang oubyen n ap rele yo se gang, yo menm pèsonèlman se pa fòt yo. Se vi avèk sitiyasyon peyi a. Se yon peyi ki pa pèmèt, pa bay opòtinite pou moun viv. Poukisa jèn yo pa ka jwenn travay? Poukisa lè nou monte opouvwa, lòt nèg ki te al kòm kandida yo ki prale kòm prezidan oubyen senatè ki pa t reyisi yo, poukisa nou pa mete pwojè nou te genyen sou tab la ansanm avèk gouvènman k la a pou nou rekonstwi peyi a, kreye anplwa pou jèn yo, retire ti mantalite, ti mantalite. Bagay moun fou sa yo, bagay pertinent sa yo, poukisa nou pa retire yo pou ke nou ka rekonstwi Ayiti? Se sèlman nan lè nou vwayaje pou n'ap wè peyi? Se sèlman lè nou vwayaje pou n'ap wè peyi? Pou n'ap wè kòman peyi fonksyone? Non! Nou vrèman mechan! Donk mwen panse ke fòk nou ale a la baz pou nou konnen lajan sa ki te monte a ki rezon k fè l monte? E ki rezon ki fèl desann osi rapid konsa? Lè w voye 100 dola oubyen 50 dola bay yon fanmi kounye a jodi an, eske efektivman l ap itil li si bagay yo pa desann? E si ou menm ki di tout tan nou di n ap goumen pou lavi chè, ou menm ki gen biznis, kan yo di y ap desann bagay yo epi ou menm ou kanpe, ou kanpe dan, ou di ou p ap ouvri biznis, Ou pap fonksyone. Nou kòmanse re. Se lè w sa w aprann. Yo kòmanse revoke. Gen kèk biznis ki kòmanse revoke kèk Ayisyen, kèk sitwayen an Ayiti. Poukisa? Paske, paske lajan an desann. Men, mezanmi, èske lajan ka rete nan wotè l ye an? Non. Men tou, èske tou genyen yon estrateji, gen yon metòd pou ke gen travay ki kreye? Eske gen yon metòd ki la pou genyen travay ki kreye gen anplwa? Paske yon peyi pa ka fonksyone san anplwa. Si nou di lajan desann e pi pa gen anplwa, nou di manje ap desann, manje desann, o fèt pa gen anplwa, donk se lave mesye atè paske lajan pral remonte ankò.

Mwen garantiw sensèman nap vini pi mal. Paske nap toujou nan menm sitiyasyon an. Tout peyi ap gade nou mal pa le fè ke nou pa janm òganize nou. Nou pa òganize nou pou nou fè anyen. Nou pa òganize nou pou nou fè anyen ki bon. Se ansanm. Se fò nou sispann avèk kesyon kritik sèlman. Li kesyon d'òganize nou ansanm. Mwen vle nou konprann ke se tèt ansanm ki fè tout bagay mache. Menm la Tour de Babel, lòske la Tour de Babel tap konstwi ou di mwens tap kraze, nou gen istwa biblik, li menm sak pase se te moun yo ki te met tèt yo ansanm, se yon ansanm de moun ki tap pale ki te di nap fè, nap monte, nap monte pou nou rive atenn objektif e atenn o somè, rive nan somè ke yo te bezwen, sa yo te genyen kòm rèv lan. Bondye li menm li te vini li chanje langaj yo paske yo lè yo vin pa gen menm langaj ankò epi yo vin pa ka abouti a objektif ke yo te gen an ebyen ebyen se menm jan si nou menm nou mete tèt nou ansanm nou tout ki gen menm langaj nou tout ki gen menm langaj si nou tout mete tèt nou ansanm nou se ayisyen nou tout pale menm kreyòl lan Byen ke nou gen yon pwoblèm an Ayiti, tout diskou se an fransè, pou blofe pèp lan se an fransè, poutan nou gen yon lang ki pwòp a nou menm ki se kreyòl. Donk, majorite nèg, wè nèg y ap nome kounye a jodi an la, son se nèg ki pa ka menm di way, e poutan se moun ki petèt ki pa edike. Pandan jèn etidyan y ap mouri, pandan òm de dwa, nèg ki gen kapasite yo, ki ap mouri. Poutan, wi, li enpòtan pou ke nou kapab kreye, mete de moun fonksyone, men fòk moun nan gen kapasite. Fòk moun nan a la otè. Fòk moun nan son moun ki konnen sa l pral fè. Nou pa ka mete pa kesyon de ti zanmi. Non! Fòk moun nan a la otè. Paske n ap pran wont. Poukisa ou pa pale kreyòl? Gade yon direktè yo nome. Hein? Guerrier kisa sa? Poukisa pa pale kreyòl? Li fini. Donk sa vle di nap parèt ankò pi lèd. Nou pa rann nou kont ke nap lèd non, paske nou pou nou menm se ke se kritike epi voye monte sèlman non. Se pran lajan ki genyen yo epi al nan lòt peyi al konstwi epi voye madanm pitit al fè master oubyen whatever lòt peyi epi aprè pou vin vin poze kandida nan peyi an epi vin fè tout nèg ap vin vin gen ti pati yo, pati politik. Men non, mesye li pa posib. Nou gen trop jèn konpetan ki deyò kap pase mizè fòk nou fon bagay pou peyi sa. Si nou di nou bezwen sove peyi sa se tèt nou pou nou mete ansanm mesye. Lidè politik yo, fiti prezidan, fiti kandida yo fòk nou met tèt nou ansanm. Ann pran egzanp nou gen nou ka pran egzanp de ou ka kritike misye jan w vle. Nou ka kritike misye jan w vle pa egzanp. Youri Latortue men li fè yon fèm kelkeswa jan sa ye wap konprann li Youri Latortue li fè yon fèm nan Leogane si nou gen plizyè lòt nèg ki fèl menm jan li bon si nou gen omwen 50 nèg oubyen 100 nèg ki fèl menm jan bravo poukisa paske se sa nou bezwen nou bezwen gen plis moun kap travay. Nou bezwen gen plis moun kap travay. Nou pa ka sèlman panche sou negatif moun nan sèlman lè lèl fèl lan, men fò nou felisite pou sa ki bon yo tou. Se sa nou bezwen. Si tout senatè, depite sa yo m tande jodi an, Jerry Thiat, Tardieu, Nènèl Cassy, E bon plan on ansanm de nèg tout nèg sa yo mèt lan Garcia Delva tout nèg sa yo si yo t al konstwi fè kreye fè de fèm kreye on ansanm de bagay menm jan Youri Latortue fè l lan m kwè t ap gen plis moun k ap travay li si nou sispann avèk kesyon mete zam yo nan men bandi nan men jèn yo ke nou rele bandi yo paske anpil ladan yo se paske bagay la vi di pou yo yo pa ka sipòte yo oblije aksepte l. Lè nou ba yo mil goud, oubyen lè nou ba yo de twa ka san dola ameriken, oubyen senk, on de twa mil dola, donk yo panse son pakèt afè pou yo detui moun. Pou yo mete dife, brile, nou pa fè machin, kòman nou fè nap brile konsa? Tout sa pral rantre nan kesyon ekonomi peyi an. Nou pa gen wout, nap boule, nap kraze l. Tout sa rantre nan ekonomi peyi an, paske lè yon gouvènman vini, sak te la avan, prezidan ki te la avan li te fè yon bagay. Nou pa valorize l. Si nou pa valorize l, kounye a lòt prezidan ki vini, èske l ap ka rete? Li pap ka rete. Li pap ka fè plis. Poukisa? Paske nou mete l an reta pou l vin fè menm sa k te la deja, donk n ap toujou dèyè. Si Sendomeng jodi a ankò kapab ap pale nou mal, li di nou se yon peyi envivab, e se vre, nou fè prèv lan. Nou fè prèv lan. Bon tout an nap goumen antre nou. A kiyès nap goumen? Ayisyen maten midi swa chak jou. Jodi an la pandan nap pale la kounya la gen yon sitwayen ke yo tiye. Se chak segond yo tiye moun nan peyi sa. Kòmsi ki ankourajman ke nou bay nou bay avèk yon moun ki di yo nan dyaspora ke nou toujou. Dayè nou konnen nap viv Ayiti depann de dyaspora nan kèlkeswa peyi li a. Se transfè ki sove peyi an. Kelkeswa nèg kap fè manifestasyon oubyen kap fè whatever pwojè oubyen biznis nan peyi an se dyaspora. Gen anpil peyi se dyaspora ki sove l. Gen anpil peyi se dyaspora ki fè l vin peyi. Paske lè lap voye lajan, lè yo ap voye fè biznis nan peyi yo, lè sa peyi an devlope paske gen plis jèn ki pap chita ap jwe domino. Gen plis jèn ki pap chita ap fè nenpòte kwa. Ok? Donk, mwen kwè ke nou menm li enpòtan pou ke nou konprann fòk pou gen anplwa kreye, pou gen mwens jèn kap soufri kal lòt peyi kap pase mizè, il faudrait bien ke nou menm pèsonèlman nou rantre nan lojik Nou jere prensip yo e nou bay sa ke nou dwe fè yo bay valè avèk jèn yo e kreye anplwa pou yo. San anplwa, donk, nou p ap kapab gen yon peyi. Alò, mwen panse ke li enpòtan jodi a pou nou konprann enterè pou ke anplwa kreye nan peyi a, fòk gen aktivite ki fèt pou genyen jèn yo kapab rale souf. Pou yo rale souf, Fok genyen moun kap panse. Kesyon lajan sa ki monte yan, ou byen ki ap desann, fok nou ta kesyone tet nou pou nou konnen. Nou gen yon lajan kap desann, men nou pa konn kote li soti ke lap desann jan lap desann nan. Ki rezon ki fe lap desann? Eske li pa pral monte nan jou kap vini yo anko? Eske li pa pral monte nan jou kap vini yo anko? Sitwayen nan lakou Chili yo efektivman, m ap aprann nou. Fòk nou pran anpil prekosyon paske nou deyò. Ou menm ki Sendomeng egalman, nan kèlkeswa peyi ou ye. Men Chili, fòk nou pran anpil prekosyon. Nou p ap sèlman rete sou baz kritik yo, men gen anpil pwoblèm fòk nou korije nou, fòk nou aranje nou. Ok, fòk nou aranje nou. E si yon Ayisyen ak Ayisyen pa ka viv byen menm nan peyi etranje, e lòt nasyon an? kap gade nou an. E map raple pou yon zanmi ki te di ke yo antere ayisyen kouwè chyen chili. Map di ou sa a chèche enfòmasyon an. Ou pa konnen l byen. Se pa vrè. Paske lè moun nan mouri chili, se menm kote l mouri an yo antere l. Se menm jan sendomeng, repiblik dominikèn. Repiblik dominikèn li menm kòman yo antere moun. Kòman moun rete. Yon moun li mouri, se sèlman prezidan repiblik la yo ka fè l fè yon 4, 5 jou. nan mòg men se otomatikman moun nan mouri yo anterel paske moun nan mouri l mouri yo anterel an men isit chili gon pratik depi moun nan mouri kotel mouri an yo tou chwazi anterel nan menm espas sa yo pa pran tan fon pakèt tan sa pral depan ki moun pa konnen ki demach e jan pas donk se pa sèlman pou ayisyen sèlman l ye lè nou pa twò konnen yon dosye pa. Pa entèpretel nan fason paw. Kòmsi gen moun poul bezwen fè bòzi poul di afèl li di bon lè ayisyen an mouri chili donk yo enterel kouwè chyen non men kòman depi yon moun mouri sak pase depi ou te mouri ou mouri ou pa konn anyen donk ou depouvu de sans donk se moun ki ap fè pou ou se antere yap antere w paske rete son pakèt detay men se kwa depi ou mouri donk yap antere w epi ann sispann tou a keston E mande jistis pou moun ki mouri. Sa se bagay enbesilite. Fò nou pa fè sa. Nou pa ka ap di, oh entèl, an pran egzanp Dòval, mèt Dòval di, oh ok, n ap mande jistis pou mèt Dòval, n ap kraze, n ap brize, n ap met dife. Mèt Dòval li mouri deja. Ok? Oubyen Gregory, jèn nan ki mouri la, e resamman, donk, e bagay nan fakilte, patati patata, son jèn etidyan, tout sa. Wi, se nòmal, fò nou revandike, fò nou di. Men fò nou fè bagay yo avèk kontwòl. Kraze, brize, tire sou lapolis, sa yo pa gen sans. Paske la police la poul protege e servi fò nou respekte otorite ki etabli yo. Donk mwen panse ke li enpòtan pou nou konnen pou nou fè tèt nou travay pou nou konnen kisa nou dwe fè avèk peyi sa. Mèsi tout moun.